Youri Latortue ansyen senatè de la repiblik estomake, voye pye e menm fache, enben on dirè si Youri ta jwenn prezidan Jovenel Moïse misye tap mete men anba gagann prezidan an. Aprè deklarasyon prezidan Jovenel Moïse te fè nan okazyon kanaval nasyonal nan vil Port-de-Paix, Enben kote l te fè konnen genyen anpil nèg ki gen anpil lajan nan men yo nan peyi Dayiti men ki se kòb leta e nèg yo refize remèt kòb sa yo avèk leta. Enben misye te fè konnen li menm li pap mande nèg yo kòb la ankò si tout fwa nèg yo pa deside bay kòb la pèsonèlman avèk konsyans yo enben lap oblije mete gan nan men l pou l foure men poul pran kòb sa a e si gen de nèg ki pa vle poul pran kòb la lap oblije tape yo sou do men enben gen anpil moun ki estomake ki twouve ke prezidan te pale dirèkteman avèk ansyen senatè a Youri Latortue enben nan nan retou prezidan an kote li tap sòti nan kanaval pòdepè a li te pase nan fyèf Youri Latortue nan vil Gonayiv nan blòk Raboto nan fyèf Youri Latortue menm e se sa ki bay anpil moun kouraj ki di wè sa son prezidan ki gen grenn vrèman nan dèyè l pou l enben pase nan blòk Youri Latortue san yon kout zam pa tire e tout nèg antre nan ka l enben Youri Latortue ansyen senatè pa t pran letan pou l reponn prezidan Jovenel Moïse sou enben gwo deklarasyon chòk piman bouk sa yo prezidan an te fè nan kanaval Pòdepè a e misye pa t pran letan tou enben pou l te Ebyen kase mete nan men prezidan Jovenel Moïse ki li menm toujou ap donk pou li menm toujou toujou ap fè de deklarasyon tèt chaje kap fè de menas avèk divès manb nan opozisyon an pou ba yo kè sote pou entimide yo daprè senatè Latortue se pa nou menm machann zen lakay ebyen nou pral envite w nou pral envite w tande reyaksyon Youri Latortue nan mikwo radyo televizyon karayib nan emisyon entèseksyon e kote l t ap reponn kesyon e kote l t ap bay detay, eksplikasyon ak presizyon tou enben sou sa ki t ap pase nan vil Gonayiv ke divès moun akize l kòmkwa se li menm ki mete enben dife nan cha ki te gen pou ale e nan kanaval Pòodepè a, kòmkwa se li menm dizon ki peye moun oubyen ki jwe nan tèt ti pèp la e fè boule cha sa e youri pral reponn prezidan Jovenel Moïse konsa.

Ou poze m yon kesyon, m ap di, m te gen yon entèvyou m ap fè nan France 24, Jean Monard, e pa konsa m parèt, m kòmanse pale. Vwala, vwala.
Te oblije prepare l e pou ke lè yo poze kesyon yo, ebyen, ou ka plizoumwen enbu de sa w ap di a, paske ou gen dwa konn bagay yo, epi lè w rive, si w pa prepare, ou pase akote. Ou wè sou sa w ap di a, gen yon bagay m ap repete tout tan nan mikwo a, san m pa t konn videyo Mèt Mesèn nan ta pral sòti. Mwen di. La politik se son syans, se menm un art, donk ki mande anpil antrènman, m di menm prezidan dè Etazini lè w wè l pral bay on konferans li gen tout on ekip ki enpwovize yo kòm journaliste ki deja imajine tout kesyon ke jounalis ka poze ki kanpe devan n on konferans similè. Yo fè konferans lan deja e sa ta eton. Dayè, menm prezidan an ka move sou ekip li a si lè l fin bay vrè konferans lan li wè gen de kesyon yo poze l ke yo pa t gentan poze l li. Donk tout bagay yo prepare, pa gen jwèt nan sa. Wi, se, senatè. Egzat. Kòm prezidan di Sena, pa gen yon diskou m pral fè tou pou ke staff la li pa gade l. E ou pa antre ne menm nan nan le fè ke nan diksyon ou fò fò gadel pou ke ou konprann epi ou arive fèl. Donk mwen panse ke se yon se yon grann evolisyon nan kesyon kominikasyon e si yon moun otrefwa ou te ka kanpe wap pale depi lè Jean Pic de la Mirandole jodi a bagay yo diferan. Dakò.
Alò senatè bon e mwen wè prezidan an. ansyen prezidan Jovenel Moïse pase m mande tout kòfrè laprès pou yo gen kouraj pou yo di l sa, si yo pa ka rele l konsa se pou yo eksplike a nasyon an sou ki baz yo pap rele l konsa, èske èske gon atik konstitisyon an ki di manda l dwe kontinye? Donk mwen wè ex prezidan Jovenel Moïse oubyen prezidan de facto Jovenel Moïse nan port de paix. Li ensiste anpil sou ou, menm si l pa site nomeman Youri Latortue, men tout moun konn sa avè w l ap pale. E ou konprann se konsa nonm sa a fè menas. E kòman w pran bagay sila yo? Se tankou si Gonayiv pa gen kouran 24 sou 24 li te pwomèt la, se ou k lakoz. Si tout travay ki te dwe fèt pa fèt, se ou k lakoz. Kòman w pran kesyon sa a? Bon, je mon a mwen pran sa avèk on kalm olenpyen piske de tout fason si w al li je mon a rapò FJKL, Fondasyon Je Klere, w ap wè ke rapò la di, alò sa prezidan t ap pale a, ke gen 2 gang ki pwòch pouvwa a ki tonbe batay avèk delege depatmantal la paske gen yon kòb ke yo te bay pou separe e ke Baay sa mennen lanmò epi l mennen anpil dega nan vil la. Doct. Ebreu 3 vèsè 1. E rapò sa w ap di a l konkli pou l di, Pa gen moun ki ka fòse on pèp pou dirije l si li l pa vle. Egzakteman.
E ansyen prezidan an tèlman konn sa, l tèlman konnen gen dega, li revoke delege a. Yeah. Wè?
Li revoke delege a epi li mete on lòt, bon ki dekri e tou ki te nan tout lòt kesyon. Donk. Sa vle di ke jodi a, lè prezidan ap pale de bagay kraze Gonayiv, li konnen ke se gang li yo, ebyen ki te nan pwoblèm a delege a, donk pa t gen lòt moun e rapò la li pale jiskaske l konkli ke ou pa ka dirije yon pèp si l pa vle l. Donk kesyon dakizasyon yo, mwen ta renmen petèt si ebyen konseye ansyen prezidan an yo pa yo yo li pa t li yo, fò l al li rapò la piske rapò la. Se yon òganis ki gen yon grenn kredibilite ki fè l. Donk kounye a la w ap teste bòn fwa l prezidan. Prezidan, ansyen prezidan, ou konnen se pa de sa ki lè kesyon. Jovenel pa bezwen dokiman ni dosye pou l akize moun. Se jis ke l gen yon moun li pa vle wè epi li pwente w di dwa. Ou konprann? Egzat, egzat. Mwen konprann. Donk m te di l pou yon kesyon de bòn fwa men mwen dakò avè w. Mwen dakò avè w. Men, youn nan bagay ki ekstrèmman enpòtan, m kwè, wi, nan moman an, le le mardi, nan biwo, nou gen yon biwo Petyonvil, yon biwo administratif Ayiti an Aksyon, se la ke DIRPOD reyini, puiske aa se youn nan manm DIRPOD yo, se la nou fè tout reyinyon nou, ebyen, genyen yon machin polis, ki se on patwòl, li rive devan biwo a, lè sa a biwo a te fèmen, pa t gen reyinyon, li mande kote biwo Youri a ye la a, kote biwo aa a, kote opozisyon an konn reyini. Lè lè mesye yo, anpil moun ap reyini, lè sa a, ebyen machin nan li deplase l vire, l al mande on lòt grenn moun ki te pi devan, yo montre yo biwo a, epi yo revire devan biwo a y ale. Sa se te madi. Le mercredi, sètadi yè, ebyen gon lòt machin ankò ki idantifye polis avèk 2 moun ki anndan ki yo menm yo pa desann vit yo e yo kanpe devan biwo a pandan lontan e a un certain moman yo gon moun kap pase yo mande eske kilè kap gen reyinyon la. Donk sa vle di ke au niveau de DIRPOD non sèlman ke nou denonse e menas entimidasyon sa yo ke nou wè gon swivi, men moun yo, yo te adrese dirèkteman pou yo te mande kote biwo Senatè Youri a la paske yo pat konn biwo sa. Donk mwen panse ke menas ki tap di yo, yo ap pase a egzekisyon. Gen yonn nan manm nan Dierpod yo ki enfòme. Direktè Jeneral la, e nou menm nou konte enfòme tout kominote entènasyonal la e tout zanmi nan Kongrè Ameriken k ap ede nou nan batay sa a, paske mwen kwè ke jodi a pa gen moun k ap kouri, pa gen moun k ap kite batay sa a ki se yon batay konstitisyon e popilasyon an, men sepandan a chak fwa Jean Monnet m panse ke n ap denonse ebyen entimidasyon sa a oubyen. tantativ dansasina so sou mwen menm e sou tout opozisyon pwiske yo te mande kote opozisyon reyini la e a ki lè yo reyini e machin sa yo dezyèm machin te vini an li make polis men yo retire plak la ladan l donk nan sans sa m panse l te enpòtan pou ke nou te enfòme. enfòme tout kominote a. La dezyèm choz Jean Monarque m te vle soulinye puiske nou genyen genyen kon reyinyon konsèy sekirite k ap fèt madi ebyen gen rapò final ke nou te kòmanse deja fè soti m kwè o mwa janvye sur la kesyon dèske lèzeleksyon teknikman yo enposib an Ayiti an lane 2021 akoz de kesyon de kart idantite ke tout moun pap genyen. Nou wè loni ekri sou sa. Wi, rapò sa a, n te fè yon rapò pasyèl, men n ap fè rapò sa a soti demen pou ke nou ka gentan voye l o nivo de Nasyonzini. Paske se ki ariv se ke ou wè anbasad amerikèn, ou wè anpil lòt kote ap di yo vle eleksyon si l teknikman l posib. Nasyonzini gentan fè yon fuit an avan. Piske, nan rapò ke yo pral prezante a, yo di gen 2 milyon 200 mil Ayisyen ki pap gen kad.
Ki pap gen kad, ki pap sou lis elektoral. Se sa.
Men, nan rapò nou an, se pa 2 milyon 500 mil li te ye. Jan Mona ou konnen nou te konn pale souvan done sa yo. Se 3 milyon 500 mil l ap ye. Ok. Ki pap gen kad. E, gen 2 bagay ki ekstrèmman enpòtan nan demokrasi pou ka gen eleksyon. Se lalwa elektoral e le dokiman. E le document d'identité. Si w pa gen yon dokiman, si tout moun yo pa gen yon dokiman, ebyen lè sa a, ebyen ou pa ka genyen eleksyon. Donk, nou te vle o nivo de l'opposition pwodui, ebyen dokiman sa a e nou montre teknikman non sèlman konplisite ki te genyen avèk BINUH, se kounye a BINUH wè bagay la twò cho nan men li oblije mete gen 2 pwen 5 milyon ki pa t gen kart, men. Nou te oblije di ke Jean Monard an 2006 te genyen 4 milyon moun ki t al enskri, ki te anrejistre pou yo vote. An 2016, te gen 6 pwen 5 milyon moun ki te anrejistre. E le fè ke ansyen prezidan Jovenel detwi tout done yo, aktyèlman gen senpleman. 3 milyon 200 mil moun ki anrejistre sou on popilasyon de 8 milyon, sètadi ke mwens moun ki anrejistre kounye a ke 2006. Donk, nou te vle, akote de mobilizasyon ke y ap mennen an, prezante on dokiman teknik ki pwouve a tout kominote entènasyonal la, sitou a OEA, sitou a onu, ki pi cho devan bann nan, ke teknikman, ebyen, eleksyon pa posib an Ayiti, paske moun yo pa gen kat didantite. Vérité e ou paka fè yon eleksyon san ke popilasyon ki an aj de vote a li pa gen yon dokiman poul vote. Se sa, alò ou te gentan dil byen avan loni e chif ou yo pi enpòtan ankò ke pa loni an piske se 2 pwen 5 sèlman yo pale. Alò mèsi Senatè Latortue e map remèsye zanmi sa k Montréal ki raplem sa ki tou voye yon ti video poul montrem kote lè Macron tap pran coaching. pou l fè diskou l, pou l pwononse di, kote l t ap mamote jisteman ti videyo a la tou. Mèsi Senatè Latortue. Anpil zanmi sou line la voye di w li deja konnen ke ti menas, ti entimidasyon sa yo p ap devye w de misyon w, de responsablite w, de angajman ke w pran an favè peyi a, sitou pou debarase n de sitwayen sa a ki okipe ilegalman Palè Nasyonal.